ki se l'espoir de la culture haïtienne pour tout un monde. Jodi a encore une fois nou genyen ki sa kap fèt nan kominote a kap rantre lakay ou. Anpil bagay ap pase nan kominote a. Men nou konnen a chak fwa m oblije chwazi youn. Nou pa ka bay tout ansanm. Ebyen la jodi a nou pral pale sou edikasyon euh de paran, de anfan tou sa. Timoun yo enpòtan, paran yo enpòtan e se fanmi an ki baz sosyete a. E nou genyen 2 potorik fanm ansanm avèk nou kote ke nou pral pale de akò li menm ki se yon òganizasyon kap travay nan domèn edikasyon kap fè fòmasyon paran yo pou yo konn kòman pou yo abòde timoun yo kòman pou yo pale avèk yo travay ansanm avèk yo. Nap pran yon poz na pral retounen e lèm tounen map di nou ki envite spesyal

fòmasyon ak bon pwofesè k ap pran swen yo, k ap devlope lidèchip yo ak bon sipò akademik nan yon anviwònman sekirize. Fanmi yo ap jwenn nan sèvis gadri anvan ak apre lekòl. Nan kan dete a, ap gen manje maten ak manje midi gratis pou elèv yo. Plas yo limite. Rele Young Leaders Academy kounye a nan 954 278 28 47.

De retour mes chers amis kote ke mwen genyen 2 envite spesyal pou nou ki se Doktè Guylaine Benjamin li menm ki se yon konseye nan lekòl yon yon aspè ki trè enpòtan nan lekòl paske kote sa se la ou rankontre e paran e timoun yo ou gen chans pou jwenn yo tou lè 2 ansanm E nou genyen Madam Florence Clerval, li menm ki se yon pwofesè de karyè e k ap travay ansanm avèk timoun yo. Sa vle di pwoksimite sa yo enpòtan pou nou konnen kòman nou kapab ede paran yo e ede timoun yo genyen e devlope de trè bòn relasyon ansanm. Bonsoir, bonjour ou byen salut a la manière de Bel Doktè Guylaine, m ta renmen w fè yon prezantasyon de ou menm ensi ke Madam Clerval e ensi de swit, prezante nou kisa nou fè nan domèn edikasyon an, tout sa ke nou kapab di. Ah bon ok
Bonswa telespektat bonjou bonswa telespektatè yo mwen se yon mwen leve ayiti e non fanmi ki tre trè zini e ki sibi de de e defi e se te sou epòk Duvalier e. Gen sa ki mouri, sa ki egzile, sa ki, anfen bon, fanmi an vrèman dispèse. Men malgre tou, te genyen yon inite, mwen, mwen, kominote a, tout kominote a anbrase nou e sipòte nou e ede m tounen moun ke m ye jodi a. E m kòmanse karyè mwen nan Institut Pédagogique National, Tankou m t ap di nou nan yon lòt emisyon, e kòm m fè etid sikoloji ann Ayiti, e m fè ennan an Frans, e m te etidye rechèch ann edikasyon ki se te yon pasyon pou mwen, e lè m rive isit Ozetazini, o, m bliye di ke m te travay nan yon sant dedikasyon spesyal ki te yon òganism trè dinamik kote ke nou te genyen yon pwojè nou te rele Timoun Byenvini. Nou te devlope materyèl, devlope pwogram. E se nan bagay sa a m vin genyen anvi devlope drive, kòm jan yo di an angle, pou mwen kreye materyèl epi m devlope pou m chèche solisyon pou bagay ki te egziste, pwoblèm ki te egziste. Donk, m vwayaje nan tout peyi an tou, m vin devlope yon konesans de, yon konpreyansyon de kilti mwen ke ou pa genyen kòm timoun lè w leve nan yon ti anviwònman, ou al lekòl, ou rantre lakay, eksetera. Donk, sa se, se premye eksperyans mwen. Isit la, m vin travay nan Toussaint Louverture Elementary School kote ke m rankontre de paran menm jan avè m, paske bon mwen menm mwen te yon imigran tou. Epi m t ap kon, m t ap rankontre difikilte avèk pitit mwen, m t ap rache cheve mwen nan tèt mwen pou m pou m ka konprann ki jan pou pou pou m okipe pou m jwenn rezilta avè li paske e s on timoun ki te twomatize, twomatize pa pa chanjman danviwònman ke li te opere a, donk m blije, malgre m te gen yon diplome sikoloji nan men mwen, m blije chèche gwoup paran m pou n chita, pou nou fè, pou nou fè refleksyon, epi pou m, pou mwen aprann davantaj. E se nan bagay sa a m vin devlope, m vin kreye metòd akò. avèk ansanm avèk kolèg mwen ki ki e e ki tap travay nan menm menm sitiyasyon avè mwen e e etan done m te gen yon amou pou rechèch m fè rechèch aksyon rechèch aksyon son bagay ke vrèman m privilejye e e a lè m fin lè m rive lè m retrete kounye a o m te travay nan parent ak akademi paran kote m te responsab rejyon Nò la, pou nou fè workshop, pou nou fè atelye avèk paran. Donk vrèman gen okazyon devlope lyen avèk kominote paran yo epi vin konprann nan kisa yo te ye, kisa y ap viv. retrete kounye an m ta pral pale nou se lekòl lage lekòl lage mwen mwen mwen te gen tan pou m te fè tout sa m t anvi fè pandan karyè mwen ke m pa t kapab fè paske bon fò w ganye lavi fò w konprann fò fò w ganye vi w fò fò w okipe timoun fò anfen fò w okipe lafanmi men e la m te vrèman gen okazyon pou m te fè sa m te pi pito e sa m te pi pito se edikasyon paran

Akò lan, ke Doktè Benjamin transfòme ou agrandi an, nou t oblije kòm ansenyan aplike yo avèk elèv nou yo. Donk sa fè 35 an m nan ansèyman, nan edikasyon, s on bagay mwen renmen fè anpil e m ap travay sitou depi Miami m ap travay avèk kominote Timoun ayisyen e son bagay ke m renmen fè anpil. M te mande Bondye lè m sòti Toronto pou l mete m nan yon milye ayisyen paske m pa t janm konn travay avèk timoun ayisyen e sa fè 25 an m avè yo pa lwen de Little Haiti e nan Little Haiti actually. Epi m se manman 2 jèn fi, 2 grand fi de des femmes 28 et 30 ans epi voilà. Sa se se sa m ka di. Ou pa pale yo de pri ke w te resevwa an me a. Nou fyè nou fyè de pri sa. Waww sa se te wi son pri bon an fèt vwala timoun mwen yo se kòm m t ap di se timoun ayisyen yo ye men m rann mwen kont ke anpil nan yo pa konnen kilti ayisyèn nan paske yo elve sitou isi nan nan culture amerikèn nan e mwen menm menm si son pwofesè matematik mwen ye mwen asire m ke m ba yo baz men m eksplore baz lan ankò plis m ba yo tout sa yo ka aprann paske m renmen culture m danse m chante m fè acting m fè tout bagay sa yo donk m montre yo tout bagay sa yo malgre m ap fè kou de matematik men depi Haitian Heritage Month vini nan Miami euh kòman w rele l mwa de la de leritaj de la culture haïtienne a tout bagay matematik lan kontinye ap fèt nan klas men an atandan map montre timoun yo chante an kreyòl danse tout sòt de dans haïtienne fè aprann istwa d'Haïti dayè gon emisyon yon bagay ke yo toujou fè nan nan commissioner's office lan ofis komisè lan ki rele Haitian Haitian History bi. Donk m toujou mennen timoun mwen yo nan Haitian History bi. Epi m aprann ke sa fèzè 14 an ke m ap fè sa. Epi yo toujou genyen premye pri, dezyèm pri e twazyèm pri. Paske mwen menm m pa renmen pèdi. Donk mwen aranje m ke yo byen etidye. Nou rete apre lekòl, yo pratike. E a ma sipriz, dènyèman, o mwa de me, Yo banm yon pri pou jisteman pou apò mwen nan kominote ayisyèn nan nan devouman m nan kominote ayisyèn nan avèk timoun yo. Donk se yon bagay m te trè fyè de li, m te sipriz e m te trè kontant de li paske bon an efè m renmen sa m tout sa m ap fè yo avèk timoun yo. Donk
M kapab pwomèt nou, pwochènman, kisa k ap fèt nan kominote a, gen pou rive bò kote Madam Clerval. Madam Clerval, nou pwomèt ou sa, n ap vin wè w. Donk, se sou sa nou pral kontinye, men n ap pran yon poz epi n ap retounen pou nou kontinye tout bèl pawòl ke nou gen pou nou pale ansanm avèk de potorik fanm sa yo. Depi 1990, Léopold Évariste ap ede moun achte kay, vann kay, finanse e refinanse kay. Èske w ta renmen enfòmasyon sou zafè reverse mortgage? Èske w ta renmen konnen valè kay ou a? Èske w ta renmen vann kay ou a san ke w pa peye si pousan? Léopold Évariste ap chaje w sèlman de pousan. Ke w te nan Orlando, Miami, Jacksonville, Tampa,

Swa, envitasyon an fri, men rele rezèvasyon. Miami Fèt Yo Fè ane sa a se yon pwogram k ap ede n dekouvri nouvo atis, nouvo talan pou yon lòt deseni. Konpa, konkou Ann Chante Skasha Number One se yon pòt nan endistri mizik. Anplis prim yo, pwogram sa a ap ofri jèn talan yo yon platfòm pou fè pwomosyon pou yo. Rele BBN Production 786 642 35.

sou Accord Parenting ki li menm se yon òganizasyon ki ap travay ansanm avèk paran yo. Medam nou konnen ke travay la anpil, men m ta renmen nou fon ti pale mwen de metòd Accord la. E metòd Accord la sou ki sa li baze? Bon,
e metòd Accord la te devlope, kankou m te di nou avèk yon rechèch aksyon Rechèch aksyon s on rechèch ki pa se pa yon rechèch kantitatif li ye, li pa baze sou chif, li baze sou obsèvasyon, sou rapò, sou analiz e de de de dan dan dan kontèks pa nou an se analiz istwa paran yo nou fè gwoup paran Yo chita epi y ap rakonte, y ap, y ap pale de relasyon yo avèk pitit yo, y ap pale de pwoblèm yo genyen. E nou, y ap pale de tou de eksperyans yo fè nan peyi yo. Paske si ou vle fè yon, yon eksperyans ki, e, kankou m ta di nou, se, se yon eksperyans de gerizon. ke aprantisaj lan ye e fòk yo geri de sak te pase yo nan vi pa yo donk nou fè yon retou sou eksperyans yo te fè kote yo te pran kou kote yo te men kote tou te gen de nou gen de temwayaj vrèman trè Trè dur, ki mo m ta, an kreyòl la, trè, trè touchan sou istwa, nan istwa sa yo. Nou genyen yo sou videyo e m analize yo e se rechèch sa mwen prezante kòm tèz doktora mwen. Travay entans ki fèt. E se yon travay de kolaborasyon, m pa fè l pou kont mwen. Se mwen sèl ki pran doktora sou rechèch la, men m pa fè l pou kont mwen.
E rechèch la, alò, framework, kad teyorik mwen an, se te teyori yon moun yo te rele Adler, ki te gen yon gwo enfliyans sou anpil pwogram edikasyon paran jounen jodi a sou metòd levasyon timoun avèk yon lòt nèg yo rele Rudolf Dreykus, yo te vini avèk lide ke yon timoun ki ap fè dezòd, se kat bagay l ap eseye akonpli. Oke? Se y ap eseye jwenn e devlope apatnans a milye sosyal yo, men yo fè l nan yon fason ki pa bon. ok, yo fè l yon fason ki ewone kankou yo di an fransè alò e se swa y ap eseye e yo bezwen jwenn atansyon swa yo y ap manifeste dekourajman swa yo y ap vanje paske yo te fè yo mal swa yo bezwen egzèse pouvwa ok donk sa se teyori Adler mwen menm mwen pran li m vire l lanvè Ok ou plito m vire l al andwat, m vire l o pozitif. Pozitif, vwala. E kote Adler a t ap pale de dekourajman, mwen menm mwen vini avèk ankourajman. Fò pou timoun nan pa dekouraje, fò w ankouraje l. E konsekans, fò w bay de konsekans ki jis pou l pa vin vanje l, pou l pa bezwen ap vanje l. Ou konprann, ou kale l, ou fè l de bagay ke li wè ki malonèt, e pa pa malonètte ke w ap fè yo non, men w ap fè l pa severite, bon, whatever. E onè, e m di konsekans onè, se atansyon. Ou n konn wè kote yon timoun ap chèche atansyon, fò w ba l atansyon pozitif. Si w ba l atansyon an davans, li pap bezwen ap chèche atansyon yon fason ki negatif. E respè a, respè a se pa sèlman di bonjou, mèsi, orevwa. Respè yon timoun. Ayisyen pa wè ke timoun nan kilti ayisyèn nou pa wè ke timoun bezwen respè se ti se granmoun ki se se timoun ki respete granmoun se pa granmoun ki respekte timoun se sa yo di w se sa yo fè w konnen hein e Men lale o dela de sa paske tou se pou nou aprann ba timoun nan responsabilite vwala pou nou ka montre l tou ke nou respekte sa l ap di yo vwala sa l ap fè yo Responsabilite an trè enpòtan, donk li an rapò avèk respè. Chwa.
E se youn nan konsèp ki pi difisil pou konpatriyòt nou yo aprann. Paske yon timoun ou fèt pou w obeyi, ou pa nan chwa. Ou pa bay yon timoun chwa. Ou pa bay yon timoun jwen pou l pran inisyativ. E pa plas li. Donk sa a se yon bagay ke n ap chanje, ke n ap aprann. Donk se kat prensip sa yo ki fondasyon metòd akò la. E gen metòd la li menm e gen metòd dansèyman de metòd la. Ok kote ke lè nap pap montre paran yo e lè nap montre paran yo kijan pou yo edike timoun yo nou fèl nan yon fason ki vrèman entèraktif moun nan pa vin la poul chita pou lap gade yon video pou lap tande nap pale nou fè jwèt
Nou mete yo an sitiyasyon pou yo viv prensip la, pou yo viv ankourajman avèk dekourajman, pou yo viv onè, pou yo viv prensip konsekans lan, pou yo. Nan tout bagay sa yo, ou sot di yon mo la, ki rele jwèt. Ou sonje yon fwa n ap fè yon atelye, epi gen yon paran ki di, O, jwe ak timoun? Kilè nou gen tan pou n fè bagay konsa? Epoutan, s on, s on, s on yon bagay trèzenpòtan lè w jwe ak timoun nan. Se nan tout, nan jwèt ak timoun nan, ou gen dwa aplike tout. Tout prensip akò lan, se tout bagay sa yo ki rantre an lin de kont, paske lè w ap jwe ak timoun nan, ou montre l respè, ou ba l chwa nan responsabilite l genyen nan jwèt lan, etsetera. Donk jwe ak timoun se yon bagay nan kilti nou genlè, m p ap pale de pa m nan jan m te elve an, paske sa se yon bagay nou te konn fè, men nan kilti nou an jeneral, Paran yo pa gen tan pou yo jwe ak timoun yo. E poutan yo bezwen tan sa a. M kapab di pa tèlman non paske an Ayiti, mwen menm m grandi an Ayiti nòmalman paran jwe ak timoun paske tankou yo pa fè tout jwèt akoz de mank de tan. Men sitou peryòd vakans gen jwèt kay, gen marèl, okontrè paran yo ankouraje nou jwe yo e yo jwe yo ansanm avèk nou paske gen de jwèt se yo ki montre nou tankou jwèt kay e youn nan moun nou te toujou tankou timoun yo nan lakou lakay mwen e te toujou atache avèk manman pa m paske manman m te renmen jwe kay timoun yo la nenpòt timoun depi w vini l ap montre w jwe kay ou nou jwe Li jwel avw. Lap jwe domino avw. M kontan ke w di sa paske jisteman e nan rechèch ke mwen fè a e mwen vin dekouvri ke pa gen yon yon fason pou w leve ke moun yo leve timoun yo. Se yon kòman nou te di ankò se son son son evantay de sitiyasyon ok ou jwenn paran ki dekouraje e ou jwenn sa ki ankouraje.
E si ou jwenn sa ki dekouraje pitit yo, ou jwenn sa ki ankouraje pitit yo. Ou jwenn tout evantay lan de sitiyasyon. Ok? E fò ke ou adrese tout.
Fò ke ou adrese.
Se sa k fè ke nan atelye yo, nou selebre. Nou selebre sa ki so pozitif. Pa egzanp, si w te vin patisipe nan yon atelye a, ou t ap gen chans pou w pale de eksperyans pozitif sa a, epi nou t ap selebre l. Ok? Wi, se sa. M ta renmen jis. An menm tan ke nou ta pral envite w pou ke ou kesyone de lòt bagay k ap pas, ki, ki, ke w wè, swa ou wè k ap pase nan lantouraj ou, swa ke, e, ke, ke, ke, ke ou viv nan fanmi ou.
Men de la, e, nou kapab di, e, nou fè anpil atelye, men èske atelye nou yo, nou, yo plis dewoule an fokis gwoup?
Bon, nou fè fokis gwoup yo apre atelye a. Ok e nou fè focus group la pou nou rekeyi temwanyaj e moun ki te patisipe nan atelye a. Si ki son fòm devalyasyon ke li ye. E atelye yo yo dewoule an e an pataj deksperyans. Ok. Genyen genyen pataj d'eksperyans, genyen e jwèt yo, pa vre? Genyen diskisyon, ok? Epi lè moun se apati de diskisyon an ke moun yo nou ekstrè prensip yo, ok? Ou menm ou te pale de sa, men e men kote l chita nan metòd akò w la, ou menm ou pale de sa, men sa se dezyèm prensip la, sa se, ou konprann, w ap. w ap rasanble ide yo pou bay moun yo yon mesaj ki koyeran. Epi yon lòt fason nou fè fokis gwoup tou, se lè n ap fè jwèt wòl yo, yo an gwoup. M pa konnen si m konprann byen, si m konprann byen sa w ap di a. Fokis gwoup lan se yon metòd de rechèch. A, dakò. Ok, paske m ap pale tou de. Diskisyon an gwoup.
Diskisyon an gwoup. Diskisyon an gwoup yo jwe yon wòl trè enpòtan. Vwala.
Se la ke moun yo, pa egzanp, se la ke w ta gen yon opòtinite pou w pale de eksperyans ou fè lakay ou.
E se sa k fè tou, atelye sa yo, se pa yon atelye ou ka fè konsa, pap, pap, pap, pap, pap. Paske w ap mete moun yo chita pou di yo, ok, men isi, men isi, men lòtbò. Ou ap pral gen, se yon pwosesis li ye, se yon pwosesis kote dechanj. E echanj se yon bagay ki pran tan. E moun, e se sak fè ke e lè moun yo fin gade video a gen moun ki di bon poukisa ou fè atelye a? Ou mete tout bagay sou website ou. Ou mete tout e e e tout materyèl la sou website yo. Materyèl la se pou moun ki pa gen tan ok paske yo ka aprann yon bagay kanmenm men eksperyans wap fè nan Atelier an gwoup diskisyon an li pèmèt ou e rapòte sa w aprann nan a esperyans pa w. Ou konprann? Li pèmèt ou jwenn. Mwen ta renmen fè yon ti rezime Gilène.
Jis pou nou rezime paske nou di anpil bagay men m ap panse ak jan kesyon an sot poze an. Kijan atelye yo dewoule? Premyèman patisipan yo selebre bèl tout bèl tradisyon sot sa w kwè sa w sot di la toutalè an. Tout bèl tradisyon nou te genyen lakay nou, nou te konn fè nan edikasyon nou. Answit yo kesyone tradisyon ki konekte ak yon istwa dominasyon tankou baton ak imilyasyon yo te konn pran. Answit patisipan yo aprann nouvo konsèp ak estrateji ki pou ede yo akonpli misyon yo. E aktivite yo enkli pretan prezantasyon odyovizyèl yo, jwèt wòl yo, se nan sa m te vle vini anvan an, diskisyon yo fè yo, pataj eksperyans yo avèk meditasyon. Donk gen menm meditasyon tou pou yo pou yo kalme yo pou anvan yo kòmanse tout tout bagay sa yo. E atelye yo adapte a tout sòt de piblik, diferan kilti e diferan nivo edikasyon. Donk sa reponn, m kwè, sa bay yon rezime de kòman atelye yo dewoule. Gen moun ki ka panse se paske yo moun pa t pase lekòl ki fè yo pa konnen yon seri de bagay. Men lè ou wè mwen chita avèk pitit fi m ki son avoka, Li pat aprann bagay sa yo nan liv avoka. Li pat aprann yo nan fòmasyon avoka li. Non, non, non. Ok? Ki fè ke trè souvan, mwen gen pou m konn gen ti pale avè li, ti konferans apa, youn a youn, pou pou m di li, ah, e tèl bagay, alò fò delika paske moun nan konnen l konnen, ou konprann? Se pitit li, ou se granmè, wè, fò pa montre l ke l pa konnen, mwen di, ah. Tèl bagay m ta fè l tèl jan, tèl fason. Eseye wè si w ta fè sa. Ou wè? E genyen bon yon neve mwen m t ap di e l ap di li alò li te ban mwen pitit li kenbe epi bon gen yon seri de bagay m travay timoun nan. Epi lè l tounen timoun nan tounen lakay li di m li di m papa a di m e manman Gigi ou gen super power. M di non m pa gen super power. M chwazi egzèse pawer ke m genyen sou timoun nan. Ou menm, se ou k gen super power. Kòm paran timoun nan, kòm papa timoun nan, se ou k gen super power. Degaje w pou egzèse l. E pou w egzèse l byen. Se sa. Men la, Doktè Gilè, nou kapab di, fè elevasyon timoun se, nou kapab di se tout, se tankou se yon, yon konpozisyon ke nou genyen nan yon laboratwa, chak jou n ap analize, n ap wè kòman sa evolye, e tou sa. E dèfwa paran yo konn di l pa konnen kisa sa ap bay. A wi.
Men.
Ou pa konnen? Ou pa konnen. Ou pa konnen paske gen anpil faktè ki jwe. Gen faktè jenetik, oke. Anviwònman.
Gen faktè anviwònman. Ou pa gen kontwòl sou anviwònman ke ti moun nan. Ou di mwen kontwòl ou limite. Ou kapab jere, ou konprann, ou gade pou wè sa ti moun nan ap gade nan televizyon. Men lèl deyò, lèl pa lakay li. Ou pa genyen kontwòl. Sitou avèk medya kounye an, e lè timoun nan kòmanse ap gran, si w lage medya nan men timoun yo depi l piti, bon, la a menm menm. Ou pa gen kontwòl li. Ou pa gen kontwòl ditou.
Ou pa responsab, ou pa aji nan yon fason ki responsab. Men, e timoun k ap grandi. Men avèk sèt afè de tout bagay elektwonik sa yo ki ap evolye yo, èske li. On timoun, èske li enp, li, li, èske, m te kapab mande èske li, li pa yon domaj lè timoun nan li gen aparèy li pou kont li, li gade sa l vle pou kont li, paran an pa vrèman wè ki sa l ap gade, oubyen èske nou ap priyorize tankou nou gen on, on, on, on TV, on TV santral ke nou gen dè, nou fè dè pwogram, nou di bon, nou gen randevou, nou pral, nou pral gade tèl fim ansanm, nou tout la ansanm, Olye ke timoun yo chak moun ap gade ti afè pa yo nan kwen pa yo san yo pa konn sa yap fè. Non, pa gen bagay konsa. Pa gen bagay konsa. Men se serè lideyal. Men se serè lideyal. Si sa te ka fèt nan yon fanmi kote a la plas ke chak timoun nan ti kwen pa yo, paske se jisteman sa kap pale, se ke Avèk tout bagay elektwonik sa yo, timoun yo vin antisosyal kaziman. E egzanp ou sot bay lan, lè paran an menm di, ok, aswè an pa egzanp, nou tout ap gade yon emisyon ansanm. N ap chita, n ap diskite yon emisyon de fami ansanm. N ap gade televizyon ansanm. N ap fè yon jwèt ansanm. Menm si se yon jwèt elektwonik, n ap fè l ansanm. Enben se sa k bezwen devlope plis. Men m sipoze ke bay elektwonik lan Doktè Gilè nou ka di sa son sijè ke nou pral oblije devlope.
Definitivman. Se sa m ap panse paske m di oo li mennen w li mennen w lòt sijè la pou nou. Non sa se tout on monn. Ok. Ke nou pral blije eksplore e ke nou pral blije ede paran yo avè l paske son bagay ki bon li pa tèlman nouvo men kanmenm li nouvo. E sitou euh.
E lap deraye kounye an. Wi, bon gen yon prensip m te konn ap anseye depi nan lè m te travay nan Perrin Academy, m tap di yo tout elektwonik fèt pou dòmi nan tèt kabann paran. Tout elektwonik ok, tout remote control televizyon, telefòn, tout bagay se nan Tèt kabann paran pou yo dòmi. Ou voye timoun nan al dòmi, li pap dòmi ba ou si gen yon telefòn nan, si gen yon televizyon. E gen timoun ki leve konsa, ok, yo kouche nan kabann, aprè yo soti lekòl, televizyon yo nan chanm yo, ok, Epi sa a se yon privilèj. Mwen menm lè m te achte, m sonje premye televizyon m te achte pou timoun nan, pou pitit mwen yo, aprè yon sèten moman lè m vin wè kòman bagay la pase, pati, o o, televizyon an al kache nan yon plaka anba eskalye. L al mouri anba eskalye. Paske m te wè ke se te yon erè m te fè. Televizyon ki santral lan. Se li menm ki pou sèvi pou tout moun. Pou tout moun. Wi, se trè byen. M byen kontan ou mansyone sa. Donk,
tout remote control, tout aparèy elektwonik ta dwe dòmi nan tèt kabòn pa an. M renmen sa, m apresye sa paske li enpòtan pou nou genyen kontwòl timoun yo avèk. Pil materyèl elektwonik sa yo k ap devlope nan mond lan e k ap on ti jan elwanye moun ak moun de pli zan pli. Sou sa n ap pran on poz e nou pral retounen pou nou kontinye pale de ki sa nou ta dwe fè pou pèmèt timoun nou yo grandi pi byen e ofri mond lan de nouvo moun pou sosyete k ap vini an. Tout moun nan Miramar, Miami Gardens, Kale City, Hollywood, Pembrook e ilatriye, men klinik pa w la, ki se Trinity Community Health Center, ki chita nan 3156 South University Drive nan Miramar. Trinity Community Health Center se yon nouvo modèl klinik kote w ap jwenn solisyon pou tout maladi, sitou pwoblèm mantal, kèlkeswa laj ou ye, Timoun kou granmoun, anndan klinik sa a w ap jwenn doktè ak espesyalis ki pale lang pa w la, k ap ede w evite trete maladi sik, tansyon, kolestewòl, opresyon, maladi kè, elatriye. Ou menm ki gen doulè nan zo e tout kote nan kò, vini nan Trinity. Ou menm jèn gason k ap fè bèk atè, pa kite medam yo griyen dan sou ou. Prese vini vit! Ou menm ki gen pwoblèm strès, ki pa ka dòmi, ki pa ka fonksyone nan travay, ki gen pwoblèm alkòl, dwòg, vini, n ap ede w tou. Ou menm paran timoun ki gen pwoblèm atansyon pou aprann lekòl, Trinity gen solisyon pou ou. Nan Trinity ou pa bezwen lajan pou teste oubyen jwenn tretman pou sida, lajeniz e tout lòt maladi ou ka pran nan afè seksyèl. Kouri vit, vin jwenn nou nan Trinity Community Health Center, 3156 South University Drive, Miramar, oubyen rele nou nan 754 217 39 29. Nou la pou pran swen yo tankou nou tap pran swen tèt nou tou. Rele nou kounya, 754 217 39 29. Trinity Community Health Center, se klinik pa w la. Ayiti bèl nanm se istwa pa w se istwa pa m se istwa pa nou. Ayiti bèl nanm le spectacle à voir

et raconter notre mémoire. De retour mes chers amis kote ke nap kontinye pale ansanm avèk Doktè Guylaine Benjamin e Madam Florence Clerval sou avèk sou Accord Parenting ki li menm se yon òganizasyon ki ap travay ansanm avèk paran yo. Medam nou konnen ke travay la anpil men m ta renmen nou fon ti pale mwen de metòd Accord la. E metòd akò la, sou ki sa li baze? E
metòd lakò la te devlope, kankou m te di nou, avèk yon rechèch aksyon. Rechèch aksyon se yon rechèch ki pa, se pa yon rechèch kantitatif li ye, li pa baze sou chif, li baze sou obsèvasyon, sou rapò, sou analiz e de, de, de, dan, dan kontèks pa nou an se analiz istwa paran yo. Nou fè gwoup paran, yo chita epi y ap rakonte, y ap pale de relasyon yo avèk pitit yo, y ap pale de pwoblèm yo genyen. E nou, y ap pale de tou de eksperyans yo fè nan peyi yo. Paske si ou vle fè yon eksperyans ki, kankou m ta di nou, se yon eksperyans de gerizon. ke aprantisaj lan ye e fòk yo geri de sak te pase yo nan vi pa yo donk nou fè yon retou sou eksperyans yo te fè kote yo te pran kou kote yo te men kote tou te gen de nou gen de temwayaj vrèman trè Trè dur, ki mo m ta an kreyòl la? Trè, trè touchan sou istwa, nan istwa sa yo. Nou genyen yo sou videyo e m analize yo e se rechèch sa mwen prezante kòm tèz doktora mwen.
Donk, pou di nou ke se yon travay solid, se yon travay entans ki fèt. E se yon travay de kolaborasyon, m pa fè l pou kont mwen. Se mwen sèl ki pran doktora sou rechèch la, men m pa fè l pou kont mwen. Ok.
E
rechèch la, alò, framework, kad teyorik mwen an, se te teyori yon moun yo te rele Adler, ki te gen yon gwo enfliyans sou anpil pwogram edikasyon paran, jounen jodi a sou metòd levasyon timoun avèk yon lòt nèg yo rele Rudolf Dreykus, yo te vini avèk lide ke yon timoun ki ap fè dezòd, se kat bagay l ap eseye akonpli. Oke? Se y ap eseye jwenn e devlope apatnans a milye sosyal yo, men yo fè l nan yon fason ki pa bon. Ok? Yo fè l yon fason ki ewone, kankou yo di an franse. Alò, e, se, se swa y ap eseye, e, yo bezwen jwenn atansyon, swa yo, y ap manifeste dekourajman, swa yo, y ap vanje paske yo te fè yo mal, swa yo bezwen egzèse pouvwa. Ok? Donk, se, sa se teyori Adler. Mwen menm mwen pran li, m vire l lanvè. Ok ou pluto m vire l al andwat m vire l opositif. Positif voilà. E kote Adlera tap pale de dekourajman mwen menm mwen vini avèk ankourajman fò pou timoun nan pa dekouraje fò ankouraje l e konsekans fò bay de konsekans ki jis pou l pa vin vanje l pou l pa bezwen ap vanje l ou konprann ou kale l ou fè l de bagay ke li wè ki malon e pa pa malonètete ke wap fè yo non men e wap fè l pa severite bon whatever. E onè, e m di konsekans onè, se atansyon. Ou n konn wè kote yon timoun ap chèche atansyon, fò w ba l atansyon pozitif. Si w ba l atansyon an davans, li pap bezwen ap chèche atansyon yon fason ki negatif. E respè a, respè a se pa sèlman di bonjou, mèsi, orevwa, oke. Respè yon timoun. Ayisyen pa wè ke timoun nan kilti ayisyèn nou pa wè ke timoun bezwen respè se ti se granmoun ki se se timoun ki respete granmoun se pa granmoun ki respekte timoun se sa yo di w se sa yo fè w konnen en e Men lale o dela de sa paske tou se pou nou aprann ba timoun nan responsabilite vwala pou nou ka montre l tou ke nou respekte sa l ap di yo vwala sa l ap fè yo Responsabilite an trè enpòtan, donk li an rapò avèk respè. Chwa. E se youn nan konsèp ki pi difisil pou konpatriyòt nou yo aprann. Paske yon timoun ou fèt pou w obeyi, ou pa nan chwa. Ou pa bay yon timoun chwa. Ou pa bay yon timoun jwen pou l pran inisyativ. E pa plas li. Donk sa a se yon bagay ke n ap chanje, ke n ap aprann. Donk se kat prensip sa yo ki fondasyon metòd akò la. E gen metòd la li menm e gen metòd dansèyman de metòd la. Ok kote ke lè nap pap montre paran yo e lè nap montre paran yo kijan pou yo edike timoun yo nou fèl nan yon fason ki vrèman entèraktif moun nan pa vin la poul chita pou lap gade yon videyo pou lap tande nap pale nou fè jwèt Nou mete yo an sitiyasyon pou yo viv prensip la, pou yo viv ankourajman avèk dekourajman, pou yo viv onè, pou yo viv prensip konsekans lan, pou yo viv nou prensip respè a. Nan tout bagay sa yo, ou sot di yon mo la ki rele jwèt. Ou sonje yon fwa n ap fè yon atelye epi gen yon paran ki di, o, jwe ak timoun, kilè nou gen tan pou n fè bagay konsa? Epoutan, Se yon bagay trè enpòtan lè w jwe ak timoun nan. Se nan tout, nan jwèt ak timoun nan ou gen dwa aplike tout, tout prensip akò lan. Se tout bagay sa yo ki rantre an lin de kont. Paske lè w ap jwe ak timoun nan, ou montre l respè, ou montre, ou ba l, ou ba l chwa nan responsabilite l genyen nan jwèt lan, eksetera. Donk jwe ak timoun se yon bagay nan kilti nou genlè M pap pale de pa m nan jan m te elve an paske sa se yon bagay nou te konn fè men nan kilti nou an jeneral paran yo pa gen tan pou yo jwe ak timoun yo epoutan yo bezwen tan sa a. M kapab di pa tèlman non paske an Ayiti mwen menm m grandi an Ayiti nòmalman paran jwe ak timoun paske gen yon tankou yo pa fè tout jwèt akoz de mank de tan. Men sitou peryòd vakans, gen jwèt kay, gen marèl, pa okontrè paran yo ankouraje nou jwe yo e yo jwe yo ansanm avèk nou.
Paske gen de jwèt se yo ki montre nou, tankou jwèt kay, youn nan moun nou te toujou, tankou timoun yo nan lakou lakay mwen, te toujou. atache avèk manman pam paske manmanm te renmen jwe kay timoun yo la nenpòt timoun depi ou vini lap montre w jwe kay ou nou jwe li jwe l avè w Mwen kontan. lap jwe domino avè w Kontan tande sa. M kontan ke w di sa paske jisteman e nan rechèch ke mwen fè a e mwen vin dekouvri ke pa gen yon yon fason Pou w leve, ke moun yo leve timoun yo. Se yon, kòman nou te di ankò, s on evantay de sitiyasyon. Ok? Ou jwenn paran ki dekouraje, e ou jwenn sa ki ankouraje.
E ou jwenn sa ki dekouraje pitit yo, ou jwenn sa ki ankouraje pitit yo. Ou jwenn tout evantay lan de sitiyasyon. Ok e e fok ou adrese tou wi fok ou adrese se sak fè ke nan atelye yo nou selebre nou selebre sa ki so pozitif pa egzanp si ou te vin patisipe nan yon atelye a ou tap gen chans pou pale de de de eksperyans pozitif sa epi nou tap selebre l. Ok wi se sa. M ta renmen m ta renmen jis ak. An menm tan ke nou ta pral nou ta pral envite w pou ke ou ou kesyone de lòt bagay k ap pase ki ki ke w wè swa ou wè k ap pase nan lantouraj ou swa ke ke ke ke ke ou viv nan fanmi w.
Men de la nou kapab di nou fè anpil atelye, men èske atelye nou yo nou yo plis dewoule an fokis gwoup? Nou fè fokis gwoup yo apre atelye a. Ke e nou fè fokis gwoup la pou nou rekeyi temwayaj e moun ki te patisipe nan atelye a. Si ki son fòm devalyasyon

Ok epi lè moun se apati de diskisyon an ke moun yo nou nou ekstrè prensip yo ok ou menm ou te pale de sa men e e men men kotel chita nan nan metòd akò w la ou menm ou pale de sa men sa se dezyèm prensip la sa se ou konprann nou wap wap wap e rasanble ide yo pou bay moun yo on on on mesaj ki koyeran epi yon lòt fason nou fè fokis gwoup tou se lè nap fè jwèt wòl yo. yo an gwoup. M pa konnen si si m konprann byen. Si m konprann byen sa w ap di a. Fokis gwoup la s on metòd de rechèch. Ah dakò. Ok. Paske m ap pale tou de.
Diskisyon an gwoup.
Diskisyon an gwoup. Ok.
Dakò. Diskisyon an gwoup yo jwe yon wòl trè enpòtan. Vwala. Paske se la ke moun yo pa ekzanp se la ke w ta gen yon opòtinite pou w pale de Eksperyans ou fè lakay ou. Ok.
E se sa k fè tou, atelye sa yo, se pa yon atelye ou ka fè konsa pap, pap, pap, pap, pap. Paske w ap mete moun yo chita pou di yo ok men isi, men isi, men lòtbò. Ou ap pral gen, gen, gon, s on pwosesis li ye. S on pwosesis kote dechanj. E echanj s on bagay ki pran tan. E mwen, e, e se sa k fè ke e lè, lè moun yo fin gade videyo a, gen moun ki di bon, Poukisa w fè atelye a? Ou mete tout bagay sou website ou? Ou mete tout e e e tout materyèl la sou website yo? Materyèl la se pou moun ki pa gen tan ok paske yo ka aprann yon bagay kanmenm men eksperyans w ap fè nan atelye an gwoup diskisyon an li pèmèt ou E rapòte sa w aprann nan a esperyans pa w. Ou konprann? Li pèmèt tou jwenn. M ta renmen fè yon ti rezime, Gilèn.
Jis pou nou rezime. Paske nou di anpil bagay, men m ap panse ak jan kesyon an sot poze an. Ki jan atelye yo dewoule? Premyèman, patisipan yo selebre bèl, tout bèl tradisyon, sot sa w, kouwè sa w sot di la toutalè an. Tout bèl tradisyon nou te genyen lakay nou, nou te konn fè. nan edikasyon nou. Answit yo kesyone tradisyon ki konekte ak yon istwa dominasyon tankou baton ak imilyasyon yo te konn pran. Answit patisipan yo aprann nouvo konsèp ak estrateji ki pou ede yo akonpli misyon yo. E aktivite yo enkli prezantasyon odyovizyèl yo, jwèt wòl yo, se nan sa m te vle vini anvan an, diskisyon yo fè yo, pataj eksperyans yo avèk meditasyon. Donk gen menm meditasyon tou pou yo pou yo kalme yo pou anvan yo kòmanse tout tout bagay sa yo. E atelye yo adapte a tout sòt de piblik, diferan kilti e diferan nivo edikasyon. Donk sa reponn, m kwè, sa bay yon rezime de kòman atelye yo dewoule. Gen moun ki ka panse se paske moun pa t pase lekòl ki fè yo pa konnen yon seri de bagay. Men lè ou wè mwen chita avèk pitit fi m ki s on avoka. Li pat aprann bagay sa yo nan liv avoka a. Li pat aprann yo nan fòmasyon avoka li. Ok? Ki fè ke trè souvan, mwen gen pou m konn gen ti pale avè li, ti konferans apa youn a youn pou m di li a e tèl bagay. Alò fò delika paske moun nan konnen l konnen, ou konprann? Se pitit li, se granmè, wè. Fò pa montre l ke l pa konnen. Mwen di a tèl bagay m ta fèl tèl jan tèl fason eseye wè si w ta fè sa wè e genyen bon on neve mwen m tap di e tap di li alò m te ban mwen pitit li ga kenbe epi bon gen on seri de bagay m travay ti moun nan epi lèl tounen ti moun nan tounen lakay li di m li di m papa a di m e manman gigi ou gen super power m di non m pa gen super power M chwazi egzèse pawe ke m genyen sou timoun nan. Ou menm, se ou ki gen super power. Kòm paran timoun nan, kòm papa timoun nan, se ou ki gen super power. Degaje w pou egzèse l. E pou w egzèse l byen. Se sa. Men la, Doktè Gilè, nou kapab di, fè levasyon timoun se, nou kapab di se tankou se yon yon konpozisyon ke nou genyen nan yon laboratwa, chak jou n ap analize, n ap wè kòman sa evolye, e tou sa. E dèfwa paran yo konn di l pa konnen kisa sa ap bay. A wi. Men.
Ou pa konnen? Ou pa konnen. Ou pa konnen paske gen anpil faktè ki jwe.
Gen faktè jenetik, oke. Anviwònman.
Gen faktè anviwònman. Ou pa gen kontwòl sou anviwònman ke ti moun nan. Ou di mwen kontwòl ou limite. Ou kapab jere, ou konprann, ou gade pou wè sa ti moun nan ap gade nan televizyon. Men lèl deyò, lèl pa lakay li. Ou pa genyen kontwòl. Sitou avèk medya kounye an, e lè timoun nan kòmanse ap gran, si w lage medya nan men timoun yo depi l piti, bon, la a menm menm. Ou pa gen kontwòl li. Ou pa gen kontwòl ditou. Ou pa responsab, ou pa aji nan yon fason ki responsab. Men, e timoun k ap grandi? Men avèk sèt afè de tout bagay elektwonik sa yo ki ap evolye yo, èske li. On timoun, èske li enp, li, li, m te kapab mande èske li, li pa yon domaj lè timoun nan li gen aparèy li pou kont li, li gade sa l vle pou kont li, paran an pa vrèman wè kisa l ap gade, oubyen èske nou ap priyorize tankou nou gen on, on, on, on TV, on TV santral ke nou gen dè, nou fè dè pwogram, nou di bon nou gen randevou, nou pral, nou pral gade tèl fim ansanm, nou tout la ansanm, Olye ke timoun yo chak moun ap gade ti afè pa yo nan kwen pa yo san pa konn sa yap fè. Non, pa gen bagay konsa. Pa gen bagay konsa. Men se serè lideyal. Men se serè lideyal. Si sa te ka fèt nan fanmi ke te a la plas ke chak timoun nan ti kwen pa yo paske se jisteman sa kap pale se ke Avèk tout bagay elektwonik sa yo, timoun yo vin antisosyal kaziman. E egzanp ou sot bay lan, lè paran an menm di, ok, aswè an pa egzanp, nou tout ap gade yon emisyon ansanm. N ap chita, n ap diskite yon emisyon de fami ansanm. N ap gade televizyon ansanm. N ap fè yon jwèt ansanm. Menm si se yon jwèt elektwonik, n ap fè l ansanm. Enben se sa k bezwen devlope plis. Men m sipoze ke bay elektwonik lan Doktè Gilène ou ka di sa son sijè ke nou pral oblije devlope.
Definitivman. Se sa m ap panse paske m di oo li mennen w li mennen w lòt sijè la pou nou. Non sa se tout on mond. Ok. Ke nou pral blije eksplore e ke nou pral blije ede paran yo avè l paske son bagay ki bon li pa tèlman nouvo men kanmenm li nouvo. E sitou euh.
E l ap deraye kounye an. Wi, bon gen yon prensip m te konn ap anseye depi nan m te travay nan Perrin Academy, m ta ap di yo tout elektwonik fèt pou dòmi nan tèt kabann paran. Tout elektwonik ok, tout remote control televizyon, telefòn, tout bagay se nan Tèt kabann paran pou yo dòmi. Ou voye timoun nan al dòmi, li pap dòmi ba ou si gen yon telefòn nan, si gen yon televizyon. E gen timoun ki leve konsa, ok, yo kouche nan kabann, aprè yo sot soti lekòl, televizyon yo nan chanm yo, ok. Epi sa a se yon privilèj. Mwen menm lè m te achte, m sonje premye televizyon m te achte pou timoun nan, pou pitit mwen yo, aprè yon sèten moman lè m vin wè kòman bagay la pase, pati, o o, televizyon an al kache nan plaka anba eskalye. L al mouri anba eskalye. Paske m te wè ke se te yon erè m te fè. Televizyon ki santral lan. Se li menm ki pou sèvi pou tout moun. Wi, se trè byen. M byen kontan ou mansyone sa. Donk,
tout remote control, tout aparèy elektwonik ta dwe dòmi nan tèt kabòn paran. M renmen sa, m apresye sa paske li enpòtan pou nou genyen kontwòl timoun yo avèk Pil materyèl elektwonik sa yo k ap devlope nan mond lan e k ap on ti jan elwanye moun ak moun de pli zan pli. Sou sa n ap pran on poz e nou pral retounen pou nou kontinye pale de ki sa nou ta dwe fè pou pèmèt timoun nou yo grandi pi byen e ofri mond lan de nouvo moun pou sosyete k ap vini an.

Pri Men, rele pou rezèvasyon! Mi Miami Fèt Chopè ane sa a se yon pwogram k ap ede nou dekouvri nouvo atis, nouvo talan pou yon lòt deseni. Konpa! Konkou Ann Chante Skasha Number One se yon pòt nan endistri mizik. Anplis prim yo, pwogram sa a ap ofri jèn talan yo yon platfòm pou fè pwomosyon pou yo. Mwen rele BBN Production 786 642 30 56.